Jodi a, legliz pèdi pouvwa l, pa paske Bondye chanje, men paske kè nou chanje. Jèn kretyen yo plis enterese nan sa k ap pase lakay Rutshelle pase sa k ap pase lakay Williadel. Imajine ou gon ti relasyon trè relaks ak Bondje. Le maten ou leve avan ou soti ou jis di li mèsi pou nwit la l te fè w pase an byen. Pwoteje w pandan jounen an, pwoteje fanmi an, fè tout bagay pase byen pou jounen an. Amèn. Yon ti priyè de ouf. Apresa ou soti. Aswè ou antre lakay tou fatige men ou toujou jwenn fòs pou w pase 1 a 2 zè d tan sou telefòn, Facebook, TikTok, zen sou HMI, zen sou Haiti, zen sou Ousvel ki te kriye nan show James Pierre la, men lè lè pou w dòmi, ou pran dènye ti epizòd sou Netflix ou. Dòmi ap rale w, je w ap fèmen, e se lè sa ou sonje bay Bondye dènye. priyè a. Menm anj yo pap tande priyè sa a, paske se yon priyè ki fèt sou ensilin, yon priyè san pasyon. Jou pase, semèn pase, sa vin tounen yon woutin. Nou konn trete Bondye tankou yon fe majik. Lè bagay pa mache, nou fè yon ti priyè. Lè dan nou fè mal, yon ti priyè. Lè nou pè, yon ti priyè. Se tankou priyè vin yon bouton SOS. Se pa mizik Osna a non sèlman. Men yon jou, kòm pa chans, ou tonbe sou yon temwanyaj yon moun ki gen yon relasyon entim ak Bondye. Yon eksperyans ki cho, ki vivan. Ou di nan tèt ou, Eh! Mwen vle sa tou. Men, ou pa t konnen yon bagay. Se pa chak jou farin nan vin nan menm sak. Gen yon seri de ti abitid ou te genyen, ou kòmanse kite yo pou w pase plis tan nan lapriyè, epi, toudenkou, bim! Piyay la fini. Yon seri de bagay ki pa t janm rive w lontan, koumanse rive w, moun ki te janti avè w koumanse ba w dan di, ou gen enpresyon menm chyen nan kay la pa vle wè w, chyen w ap mennen pwomennen ak ti sachè nan men w lan depi l wè w li jape. Sa k ap pase konsa a? Èske Bondye pa tande priyè m yo? Oubyen se tante l ap tante m? Ban m di w, Bondye pa ka tante w, paske Bib la di nan Jan 1 vèsè 13, pa gen moun ki ta dwe di lè yo tante se Bondye k ap tante yo, paske Bondye pa ka ni tante w, ni fo mechanste e li pa ka tante pèsonn. E menm pafwa gen yon seri de vye rèv ou kòmanse ap fè, ou rekòmanse fè kòlè pi souvan. Se tankou tout sa yo mete sou latè, yo mete yo pou deranje ou, tankou se reveye ou reveye yon vye mons ki t ap dòmi. Nan moman sa ou gen de chwa, tounen nan ti priyè fasil ou, yon ti priyè rapid, woutin, rilaks, ti priyè de ouf ou yo, oubyen kenbe lafimi an nan zòrèy dyab la epi pouse pi fò nan lapriyè. Kite m eksplike yon ti bagay. Yon kretyen ki p ap priye se tankou yon zam san bal, danje pou tèt li, inofansif pou lennmi an. Ou pa ka antre nan yon bank ak yon zam san bal, y ap tire w. Si yon vòlè antre lakay ou, li jwenn ou ak yon zam san bal, l ap fè ladènye sou ou. Ennmi an bay yon kanpe lwen ak tout moun k ap priye. Se Pi gwo kochma l, yon kretyen k ap goumen sou jenou l, men konsa tou, li fè tounen ti boul chosèt li kretyen ki pa p priye, ki gen yon vi espirityèl inaktif. Jodi a, legliz pèdi pouvwa l, pa paske Bondye chanje, men paske kè nou chanje. Jèn kretyen yo plis enterese nan sa k ap. pase lakay Rutshelle, pase sa kap pase lakay Wiliadel. Ban legliz yo plen ak moun ki vin dèyè mirak, men yo bliye se yo menm ki te konn deplase miray. Enmi an ap travay, li pap dòmi, lap chèche kretyen fatige, distrè, dekonekte. Pou ou pa tounen yon maryonèt nan men li, fòk. Priyè w tounen bal. Fòk relasyon w ak Bondye tounen zam chaje. Fòk lafwa w pa yon ti rès, men yon flanm vivan. Se pa tounen dèyè w bezwen, se pike devan. Se pa diminye priyè w yo, se ogmante. Se pa viv yon ti priyè rapid, men rete nan prezans Bondye. Paske, lapriyè monte, pouvwa desann. Non pa m, se a pou.